Anpil fwa genyen de pèsonaj nan nivo kominote kote w ap evolye, ou wè yo, dèfwa nou salye, dèfwa nou menm fè de pwojè ansanm, men ofon pèsonaj sa yo ou pa konnen yo. Ou pa konnen kote yo sòti, ki etap yo brile pou yo rive kote ke w vin kwaze avèk yo. E trè souvan, eksperyans moun sa yo, yo kapab sèvi kòm marchaswiv, yo kapab sèvi kòm altènativ, e pou n pa di kòm egzanp pou anpil lòt ki pli jèn, ki ta renmen konstwi pwòp tèt yo, ki ta renmen konstwi demen yo. Se pou sa, TJCOM deside limen pwojektè lan oubyen mete fokis lan sou 2 pèsonaj ke nou estime ki kapab sèvi kòm de marchasuiv, kòm altènativ, kòm egzanp pou anpil nan nou k ap gade videyo sa a. Se pou sa jounen jodi an, Nou pral trete yon sijè evanjelik, nou pral fè yon ti pale avèk yon pèsonaj ki trè koni, sa vle di ki pase de prezantasyon nan kominote Mirwalezyèn nan. Nou vle pale de Pastè Pierre Jean Baptiste ke anpil moun konnen sou non Pasteur Mote. Li se nimewo 1. Oubyen n ta ka di titilè, misyon evanjelik endijèn. Yon misyon ki blayi kò l nan Plato Santral, yon pati nan departeman de l'Artibonite si memwa m pa fè m defo. Donk se avè l nou pral fè yon ti pale jounen jodi a. Nou pral gade oubyen limen pwojektè lan sou kesyon legliz. Pasaj li, ki kote l sòti. Ki etap li brile pou l rive jounen jodi a? Li gen yon misyon l ap dirije ki gen plizyè legliz ladan l. Se pou sa n ap envite w pou w kapab suiv entèvyou an nan tout entegralite l. Pastè Jean Baptiste kòman w ye? Bonswa James, bonswa, bonjou tout. Zanmi entènot yo se yon plezi pou nou reponn a onè sa ke TJCOM fè nou pou nou pale un peu de legliz jodi. Anpil moun ka tande, yo ka kwaze ak Pastè Mothé. Pastè Mothé kòman w ye? Pastè Pierre Jean Baptiste kòman w ye? Men si w ta mande moun nan men kisa w ka di m de Pastè Jean Baptiste? Dèfwa moun nan pa ka di ou anyen men si kesyon sa a ta vin jwenn ou, lè yon moun di Pastè Pierre Jean Baptiste, Pastè Mothé, kiyès pèsonaj sa a ye? En peu de mots. Ebyen, Pastè Mothé se yon jèn de la kominote, youn nan moun ki pran nesans li nan Mirebalais, ki grandi nan Mirebalais. ki konvèti an desanm, le 31 desanm 1982 a Mirbalè, e ke le Senyè fè gras, li rele l e l konfye l yon ministè, e m espere se de ministè sa a nou pral pale jodi a. E vwala.
Donk, lè w konvèti, ou pa te nan. Legliz ou youn nan eleman anndan misyon sa a jounen jodi a. Ban n yon ti istwa non. Ki kote frè Mote, frè Pierre Jean Baptiste sòti pou l rive la a jounen jodi a? Nòmalman nou pran nesans spirityèl nou nan Eglise de Dieu Bethel de Mirbalais à la rue Capois. Se la nou pran nesans spirityèl nou, se la nou batize. Se la nou te kòmanse fè premyè zam nou kòm kretyen, paske nou te nan lajenès, nou te vin predikatè, nou prezidan de lajenès, nou vin evanjelis, e se la nou te vin kòmanse egzèse aktivite, alò responsabilite legliz, piske dirijan yo te an majè pati t ap viv aletranje, donk nou te enpe ap dirije legliz sa a pandan yon sèten tan.
Donk kounya ou fè yon sèten tan nan legliz de Dye Betèl, men kòman pakou la ta pral kòmanse lè ou sòti nan legliz Betèl donk ou te ale nan yon lòt legliz, te gen yon bagay ki te mal mache oubyen ou te chwazi pran yon lòt chemen pou ta ale fè yon legliz kèlkonk kòman sa te ye ki fè ou pat nan Betèl e ou vini jounen jodi a gen yon endepandans total ki vini ou se nimewo 1 yon misyon tankou misyon evanjelik endijèn? Bon, e, e, efektivman, nou pran nesans spirityèl nou, jan nou sot di l la, nan Legliz de Dye Betèl. Nou, se Legliz Betèl ki te voye nou nan seminè a. Ok. Le pastè Luc Pierre Dumornay, ke n ap pwofite salye e temwaye l rekonesans nou, se li ki te rekòmande nou nan seminè a. Li toujou ap viv toujou?
Wi, l ap viv Ozetazini, l gen legliz Ozetazini. Ok.
Donk, dezan apre, pandan nou nan seminè, nou vin kòmanse santi yon malèz parapò a fòmasyon ke n ap resevwa nan seminè a e reyalite asanble a ki te akse alepòk sur l'armée céleste ke pastè fondatè la, Cabello Dumornay, te trè atache avè l. E malgre ke nou te fè anpil tan an negosyasyon pou nou wè. Si n te kapab fè limyè sou doktrin nan, men se pa t pozisyon pastè fondatè la, e finalman nou pa t gen lòt chwa ke abandone. Donk ou vin santi sa ou t ap viv la li pa t selon kè ou, li pa t selon sa ou wè, sa ou wè ki ekri yo, ou chwazi fè yon lòt chemen. Wè, men lòt chemen an fòk nou di l byen, tout ansyen fidèl ki te la avèk nou alepòk te konnen Li pa t janm te kesyon divize legliz, li pa t janm te kesyon ann sòti al fè legliz pa nou. Men l te plis on konba pou nou te wè si nou ta kapab retounen nan la sèn doktrin de Jezikri. E finalman, nou pa t gen lòt lòt chwa piske responsab yo te gen rekou menm a la jistis paske yo te vle ke se abandone nou abandone asanble a. Donk nou te abandone asanble a. E toujou san ankenn espri pou n al fonde ministè pa nou. Se pa t sa. Ide a pa t menm jan avèk anpil pastè jounen jodi an, ki nan yon legliz, apre youn, de, twa ane, yo pati a yon bò, legliz la al pa fè pa yo, donk ide a pa t sa. Nou kwè ke nou pa t ap beni jan nou beni la a nan ministè endijèn nan si se te sa k te ide a. Ok, puiske ide a pa t sa Reveran, e apre konbyen tan e ke ou vin genyen pwòp asanble pa w? E apre konbyen tan 1 e dezyèmman, Pa ki mwayen? Sa k te vin fè w gen li? Ok. 15 oktòb 89, dan la matine, nou te remèt chaj ofisyèlman, epi nou di tout moun orevwa. Dayè, m di w lè sa a, nou te nan dezyèm ane an teyoloji. Nou te genyen pou nou retounen al kontinye etid nou. E vwala ke premye siyal nou ka di nou te jwenn nan menm matine sa a, se yon sè ki rele Myrtha Altidor, ki se madan Johnny Decamps, k ap viv a Boston, Mwen se te parenn maryaj li, li te fè pati de asanble a, li te di m, a, antouka si w kite legliz la, mwen menm chak dimanch m ap pran bib mwen ak chan de syans mwen, m al chita lakay ou pou w adore avèk mwen, pou w ban m mesaj la. Donk, te gen yon atachman ant ou menm avèk kèk moun nan asanble a, petèt ki te wè limyè lan nan ou ke anpil lòt pa t wè. Absoliman, absoliman. E lè n te vin rive nan pòt legliz la, bon, se te, se kòmsi se te yon antèman ki t ap sòti, tèlman anpil moun t ap kriye. E pami yo, te gen pèsonaj ki te plis aje alepòk la, ki se Nathan Paul, ki t ap kriye, ki t ap di m, Èske ou prale vrèman? W ap lage nou? Ou pa gen yon dènye mo w ap di avèk nou? E se te sou baz sa a, m te di l, Men, men, frè Nathan, Si pou m ta di w yon mo, di nou yon mo, ki kote m pral jwenn nou pou m di nou mo a? Paske se fini, m remèt tout bagay. E frè Nathan te di, Antouka, si nou vle, nou ka reyini lakay mwen apre midi a, paske m gen yon espas la, m gen yon kay ki an konstriksyon, se yon kay li te gen pou pitit li Jonathan, ki te nan lakou a. Epi l di nou te ka reyini la. Ide an se kòmsi se te yon table ronde pou nou te diskite parapò avèk depa w nan Legliz de Dye Betèl. Se sa, Betèl. E vwala ke. Se egzakteman konsa sa pase, malgre te genyen yon gwo lapli k t ap tonbe nan jou a, sa pa t anpeche ke moun yo fè, alò plizyè moun fè deplasman anba lapli a, e lè n al rankontre yo, epi m ap eksplike yo, donk se rete la, mache nan legliz nou, si nou pa santi nou konfòtab, mache nan. nenpòt lòt asanble, men mwen menm m ale Pòtoprens, m pral kontinye fè, non sèlman kontinye etid tewolojik la men fè dotre etid. Lè m vin Mirbalè, Mirbalè e lakay mwen, nou ka toujou kwaze e se ap toujou menm amou. E sèt alò ke nou tande gen yon vwa deyò a pami lafoul, pase ti chanm nan te tèlman piti tout moun yo pa t ka reyini anndan, gen youn ki di, Li te mèt anba yon nich pay, fòk ou rete ansanm avèk nou. Epi se kòmsi se te yon konplo, menm kote a tout Rès la vide bat bravo. Di amèn bat bravo. Epi lè m di yo nou byen konprann sans sa nou di a, se yon bagay ki trè difisil, yo kriye amèn pi fò. M di enben si nou vle, mwen menm m pa gen chwa, m se sèvitè de Dye, m prè pou m sèvi nou. Epi se te lafèt. Lafèt, moun leve, moun danse tankou nenpòt bal tèlman moun yo te kontan. E vwalavèkòman legliz sa te fonde. Aprè konbyen tan?
E nan ti kay sa a, ke nou te tanmen yon rankont, yon tablewond ki vini tounen yon legliz, konbyen tan n te fè e ke pou te vin konstwi premye tanp Misyon Evanzelik Endijèn?
Nou te fè twa mwa nan ti kay la, e apre sa nou vin travèse kote w wè legliz la ye a, men se pa t nan tanp sa a, se t yon premye ti legliz tou piti zwit, nan ri Pierre Sully ak Lamar. Ya. Donk epi se la n al kòmanse. Men l te piti piti zwit, nou fè 2 kilt le dimanch maten, e o kòmansman l te kouvri avèk pay kokoye, wè, donk lè w leve nan dimanch maten lè lapli tonbe bagay ki rele krapo, anpil dlo labou, donk epi se konsa nou kòmanse, epi le Senyè fè wout avè nou, l fè wout avèk nou jiskaske nou vin sa nou ye jodi a. Ok, jounen jodi a.
Nan lye sa kote w ap di a, angle Rue Lamarre e Pierre Sully, gen yon gwo tonton tanp nou ta ka di ki konsidere kòm santral misyon evanjelik endijèn. Donk, tanp sa a, m pa pral mande konbyen tan l te pran pou l te fèt, men konstriksyon l, piske nou wè se yon gwo bagay an tèm de mwayen, piske genyen de misyon k ap evolye ann Ayiti, men ki genyen de lòt. Èd, sipò k ap sòti lòt kote. Ki kote mwayen yo te sòti pou n te konstwi premye tanp lan e pou n vini sou lòt eleman anndan ansanb lan? Premye tan nou nan misyon an, se pastè Pierre André Pierre-Louis de L'Eglise de Dieu Indigène d'Haïti de Lascahobas ki te konn siyen pou nou paske nou potko rekoni pa Leta. Aprè yon sèten tan, nou vin. Òdone, Alò nou diplome dabò, nou fè yon lisans an teyoloji o step a Bòlòs, nou vini òdone parlasuit, nou asèmante, nou vin rekoni pa Leta, e se sa ki te vin abilite nou kounye a pou nou siyen papye nou, ak maryaj, ak de nesans timoun sans oken pwoblèm. E aprè en sèten tan, Ministè dè Kilt ke nou te solisite, vin vizite travay la e estime nou tèlman ap byen mache e byen òganize an 2006 ministè dè kilt vin ba nou rekonesans kòm misyon e tit misyon sa vin mete nou nan obligasyon pou nou fonde dè zegliz fi mache enplante dè zegliz fi paske yon sèl legliz pa ka rele tèt li misyon misyon an se sa n ta di tou non rezo degliz. Ok donk ide an li pa t preyalableman ide yon misyon, se te legliz lan, men se sa vin dekoule de rekonesans ministè titèl legliz yo, ministè dè kilt ki vin fè lide an. Se ministè dè kilt ki deside rele nou misyon. E kounye a nou oblije leve tèt nou nan nivo misyon an. Donk legliz la rele egliz evanjelik endijèn. de Mirbalè. Misyon an vin Misyon Evanjelik Endijèn de Mirbalè. Nou akwoche nou a tèm endijèn nan, nan menm sans nou te wè l nan literati ayisyèn nan. Donk se yon òganizasyon ki vrèman endepandan. Donk se yon òganizasyon ki finanse tèt li li menm. Donk de egzistans legliz la a jodi a, nou pa janm gen ankenn òganizasyon etranjè, Donk m ta di menm zanmi blan nou pa janm genyen yon jou. Donk tout sa k reyalize nan misyon an se fwi travay misyon an li se pitit misyon an ki fè yo e aktyèlman nou a 12 egliz nou a 12 egliz nan misyon an e Tout tèren pou tout 12 egliz sa yo achte deja, e gen 8 ladan yo ki konstwi. Aktyèlman la nou gen yon nevyèm la, nou a 80 pousan fin sanble materyo pou li. Donk nou estime ke n ap avase, avanse trè byen, men pou dirèk a kesyon nan, sè ke se fidèl legliz la, lajan fidèl legliz la ki regle tout afè legliz la. Ok. Ki dinamism oubyen ki fòmil ke ou itilize lè n konnen peyi an gen anpil moun pap travay ladan l, lè n konnen nan peyi an gen anpil pastè se vre ki pastè kap preche levanjil men an tèm donètete anpil fwa yo kritike yo sa vin rann gen de gran mwayen ki pa rantre nan men yo paske sak rantre deja yo yo itilize mal. Ki dinamism ou itilize fòmil ki fè moun yo aksepte kontribye non sèlman pou n konstwi premye tanp lan, e jounen jodi a ou pale de 12 legliz, 12 teren, 12 konstriksyon. Fè yon ti pale n de sa non, Reveran. Bon, monchè James, kite m di w, kite m pwofite de kesyon sa pou m di w tout sa k fè fòs misyon endijèn. Ok. Tout sa k fè fòs misyon endijèn. Misyon Endijèn, W ap remake nou rele legliz la Egliz Evanjelik Endijèn, nou pa rele l ni Egliz de Dye Endijèn, ni nou pa rele l ni Egliz Batist Endijèn. Se te deja la yon espri dekilib e se pa t san rezon nou te fè chwa sa a. Se yon fason pou nou te kapab. Fè yon legliz douvèti Ok. Ou mache ou sòti nan legliz de Dye menm jan avè w Ok. W ap retwouve w nan legliz endijèn atravè rityèl nou yo, adorasyon nou yo, Ok. chalè legliz la, priyè nou yo etc. Konsa tou ou te mache nan yon legliz batis Batis, ok. menm si l te nan yon batis konsèvatè, yon batis ansyen yo. W ap rive nan legliz endijèn, w ap toujou ka mache pa rapò ak doktrin li. Yon pantekotis pa egzanp. Wi, yon pantekotis, w ap anfòm. Yon batis, w ap anfòm. Paske nou menm se kòmsi nou se yon pannkotis tou batist. Donk nenpòt jan w vini an. Wap wap ka adapte ou wè donk si nan moman adorasyon ou twouve twòp chalè men lè ou rive nan mesaj la wap di ay mesaj sa pwofondeman biblik wè m santi doktrin lakay mwen an atravè mesaj la donk se konsa nou fè e nou konsidere sa kòm yon pwen fò de legliz la mentenan jesyon finansyè la li konte anpil wè jesyon finansyè la donk nan legliz endijèn pastè yo pa touche. E se youn nan rezon k fè nou pa gen anpil pastè ki rete avèk nou. Paske a premyè vi lè w wè yon bèl asanble konsa w ap di waw gade yon vach, gade yon boutik. E poutan pa gen ankenn pastè ki touche. Men pastè a vini, l ap travay men li pa gen ni le 15 ni le premye w ap gade w ap bay yon blòf.
Non, li pa dwe. Byen antandi, nou pa di se yon bagay ki mal pou yon pastè ta touche. Nou pa gen pwoblèm a misyon e legliz ki òganize l konsa. Puiske nou pa gen pwoblèm a sa, kisa k fè nou menm nou pa rantre nan lojik lan pastè yo pa gon salè? Mon chè, si m ta di s on efè de kontani, de kontaminasyon. Premye pastè a se te mwen menm, m pa t antann fè l, on chwa delibere, m te di m ap travay gratis pou Bondye, epi Bondye li menm l a peye m. Olye pou se komite legliz la pral met on ti bagay nan anvlòp chak mwa pou mwen, donk mwen di non non kite m travay benevòlman epi Bondye a peye m. Bondye tèlman beni m Ok. Ah non anchè, m prèske ta di twou de gras. Ok. Bondye tèlman beni m, epi sa tou vin sèvi lòt pastè ki vin aprè yo on bèl mach a swiv, yo wè si yo ta antre nan menm lojik la, li ka li ka pli rantab. Ok. Wè, olye pou e legliz ta ba w on de twa mil dola nan anvlòp, epi lè le syèl di l ap pran swen w, ou ka deja fè on ide. Ok. Wè, donk pastè yo pa touche. Genyen yon. sa nou rele yon komisyon nan chak legliz ki okipe l de afè finans. Pastè pa antre nan sa. Sepandan, pastè titilè asanble a, se li ki sèl òdonatè dè depans. Donk, pa konprann pou tèt ou tande dyak sa trezorye, dyak sa sesi ou sela, ou bezwen yon kòb ou ka jwenn nan men l. Donk, fòk ou vin resevwa lòd. Dènye aval la se pastè an chèf la. Se ou menm ki pou bay li. Epi. Nou fè rapò finansye peryodik pou nou bay asanble dè manb, e se youn nan bagay ki fè fòs legliz la nan kesyon finans la, paske fidèl la resevwa yon rapò, li wè kote kòb li ale. Ou wè maten an la, nan tou lè 2 grand asanble yo, m sot pase pou m di yo, nou sot selebre konvansyon an, nou peye 280 mil goud, Plis 3 mil dola ameriken nan kòb nou te dwe acha tèren pou misyon an. Pase fò m di w antre parantèz, nou achte yon tèren tou pre a la, se pou n al konstwi yon gwo konplèks edikatif pou la misyon. Ok. Donk yo wè kote kòb la pase. Nou di yo nou fon pewòl pou moun ki sou pewòl yo. Nou fè jès a tout mizisyen yo. Ou konprann? Epi men kòb ki depanse pou si, men kòb ki depanse pou sa. Donk se tout jan de bagay sa yo paske. Moun nan renmen transparans ok se pa paske se levanjil epi ou nik la se kòmsi yon tou san fon moun ap vide kòb vide kòb epi nan pran yon moun ki gen yon ti rapò ki di kote kòb la se sa se sa donk sa se te politik la donk kòm nou te di nap tou pwofite pale de pwen fò misyon an ebyen nou gen de tip dòganigram tou nan misyon endijèn donk nou gen yon òganigram Administratif, nou gen òganigram spirityèl. Òganigram spirityèl la, li fè de pastè a, aprè Bondye, premye chèf nan misyon an. Sa vle di ke desizyon pou nou òganize revèy, pou nou konvoke legliz la nan lapriyè, pou nou fè de bagay ki gen rapò a spirityalite, Bondye rele ou kòm lanj yon legliz li plase, se ou l te rele, se ou l te mete la sou tèt twoupo a e se ou k ap gen pou rann kont, donk sa se responsablite ou. Sepandan. Nou gen yon lòt òganigram ki se yon òganigram administratif, e sa se youn nan boustè ke asanble a jwenn tou ki fè yo kolabore, yo kontribye jan yo fè l la la. Se ke selon òganigram sa a, pastè a pa premye chèf. Premye chèf legliz la se lasanble dè manb. Ok e andssou de manb yo se le komite egzekitif paske komite a son emanasyon de lasanble de manb sa vle di ke kom tout sa map regle m pa ta ka reyini avek de 300 manb pou map fel donk se komite a ki soti nan asanble de manb. Se kom si asanble de manb lan se yo ki eli komite a yo di vin reprezante mwen la. La egzakteman e kounya se apre komite a ou vin jwenn le kolèj pastoral sa vle di ke nan legliz la. Sur le plan administratif, m toujou presize sa, ebyen pi gwo chèf la se Lasanble dè Manb, answit se le Komite Ekzekwitif e se nèt apre w pral jwenn le Kò Pastoral. Epi kounye a anba Kò Pastoral la ou vin jwenn tout lòt ministè yo. Donk tout sa yo fè fè moun nan santi l chèf, ou konprann, donk li pa gen ankenn enterè pou l pa kontribye pou bagay la avanse byen paske se zafè pa l li ye. Lòt bagay ki bay legliz la. Anpil fòs tou, se paske tit de pwopriyete yo, yo tout fèt o non de la misyon. Sela siyifi, douz legliz sa, pastè Mote pa gen youn ladan. Li gen yon pitit li k rele Timote, l konnen li pa gen yon legliz la ki legliz pa l. Donk lè pastè.
Jean Baptiste ta al fè wot li, sa se nan langaj kreyòl la, ta pati pou letènite. Donk, pa pral gen yon deblozay ki pete la, pitit ou pral di bon sa se pou li, li pa fè legliz ladann ankò, l ap fè yon klèb ladann. Non, non, pa ka gen bagay kon sa, paske nou pa genyen yon tit de pwopriyete ki fèt sou non nou, e anplis de sa, menm kenbe nou pa kenbe papye yo. Ok. Ou konprann? Pou yon moun. Sou ki non yo fèt e kot papye sa yo ye? Tout papye sa yo nan men komite legliz la. Pou rezon de sekirite nou pa di. Nan men ki moun egzat. Piblikman nan men ki moun egzat, men li o nivo de komite legliz la. Ok. Ok? Donk se, e tout papye yo fèt o non de la misyon de legliz evanjelik endijèn. Sa vle di, menm jan yo pa pou mwen an. Yon lòt moun pa ka vini tou pou l deklare l pou li. Donk, de jenerasyon an jenerasyon, l ap toujou rete zafè Bondye, zafè legliz e zafè de la kominote. Donk, tout bagay sa yo fè fòs travay la. Legliz la gen yon double misyon, li gen yon misyon espirityèl ki se jere nanm pou Kris, men l osi l gen yon misyon sosyal ke nou pa neglije. Donk, se vre ke lefètke nou pa gen èd entènasyonal, nou pa tèlman briye tankou nan gwo sant de sante, Ou konprann nan òfelina, nan jan de bagay sa yo. Men, o nivo de lekòl klasik, nan chak egliz yo pratikman gen yon lekòl. Oke? E ou tande ke aktyèlman la n ap travay pou nou fè yon konplèks edikatif ladan Mibalè pou klasik, pwofesyonèl e inivèsitè. Donk tout se pou misyon an. Epi, lè nou genyen de kretyen ki an difikilte, legliz fè l devwa pou l akonpaye yo nòmalman. Donk se sa nou te kapab pale kòm. Èvre sosyal. Youn nan lòt bagay ankò James ki ankouraje yon moun lè l nan misyon endijèn, se difèt ke n ap panse a avni legliz la. Avni legliz la, nou voye dè jèn nan seminè a. Wè, se sa m ta pral mande w, relèv la, kòman w prepare l? Paske pastè Mo te gen yon kote l kòmanse, gen yon pakou li fè. Jounen jodi an, se pa vini w ap vini, se ale w prale. Donk gen anpil pastè w gen dwa wè. ki gen anpil ora, ou gen dwa wè se yon pastè anpil je fikse sou yo, epi kou ou tande l pa la ankò, epi sa w tande a bagay pral de, piske sa ki la yo, an tèm de moun ki te nan komite, ki nan kò pastoral, se pa de moun veritableman ki ka kenbe legliz la, ki ka kenbe misyon an tout bagay kraze. Kòman ke relèv sa a li prepare? Se kesyon sa a. Vwala, vwala James, tou dabò nou menm pèsonèlman nou voye etidyan nan seminè, E nap kontinye fè sa, menm si ou konnen ou pap janm toujou jwenn sa ou tap atann nan de tout, paske chak moun se gen stil yo, gen tanperaman yo, men gen de jèn pastè kap desèvi kominote a la aktyèlman, kominote endijèn nan, ki se de pastè ke nou te envesti nan fòmasyon yo. Answit nou ankouraje tout lòt jèn al etidye. Kontrèman a sèten zegliz, depi jèn nan ale nan seminè, pastè edmi avè l, madan pastè ki la a edmi avè l, se kòmsi sa tou men yon advèsè k ap prepare pou nou. Enben non, nou menm se lekontrè, donk nou ankouraje, okontrè nou gen FATEMI ki se yon fakilte syans tewolojik ki nan kominote a. Lane dènyè la nou gen nenpòt 7 etidyan nan legliz la gradye ladan l. Aktyèlman la gen 2 etidyan an fòmasyon. Donk nou menm nou kwè nan kapasite. Wè, nou pa pale de konpetans pou yo pa ba l yon konotasyon two chanèl, men kòm Bib la di nou, nou dwe chwazi dèzòm kapab, donk nou kwè ke pou legliz la rete tòf, pou legliz la avanse, fòk nou genyen dèzòm ki kapab. E pou yo kapab la, sou le plan entèlektyèl fòk yo kapab. Sou le plan teyolojik, fò yo kapab. Ou konprann? Paske avèk yon asanble k ap grandi konsa e nou gen tout kalite moun, tout nivo moun k ap vin nan asanble a, fòk pastè yo menm tou, yo gen yon sèten nivo. Men kounye a, douz legliz fi sa yo, douz eleman anndan ansanble, Misyon Evanzelik Endijèn nan, kòman nou jere yo an tèm de resouzimèn? Nòmalman, estrateji sa a se yon politik devanjelizasyon ke l ye. Donk, menm si w ta wè m ap flannen la nan lari Mibalè, ou pa bezwen pè, m ap preche levanjil atravè lòt legliz sa yo nan tout rakwen nan peyi a. Ou wè, se sa k fè m rele l yon politik devanjelizasyon. Pou kesyon resous, se enpe patou nan peyi a gen pwoblèm resous. M pa bezwen di w pou milye rekile yo. De se fèt, sa depann de ki kote legliz la sitiye. Gen legliz ki daksè fasil, nou rele sa ka daksè fasil yo kote machin ka rive ok. Legliz sa yo nou gen de predikatè, de lidè ki sòti nan santral trè souvan. Nou pa di toujou paske fò nou bay lidè lokal yo chans yo tou pou yo evolye men yo menm yo jwenn plis apui de legliz santral. Men sa ki daksè difisil yo sitou avèk tout lòt pwoblèm ki vin genyen, sekirite tou sa, donk se plis lidè lokal yo. Mentenan lidè lokal sa yo tou Yo asire nou omwens 2 fwa pa ane, yo swiv de fòmasyon apwopriye a travay yo gen pou fè a. Epi yo bay rapò. Piske w gen yon pakou e jounen jodi a laj ap monte, èske pastè Pierre Jean Baptiste gen yon ide retrèt nan tèt li piske preparasyon relèv la fèt deja? Si wi, ou gon pou gon peryòd, ou gon kantite tan devan ou, ban nou yon ti eksplikasyon Pasteur. Sa son kesyon jounalis, kesyon fouyapòt. Ya e men mon cher, nou te anonse l an grand pomp il ya de cela 8 jou. Dimanche dernier, se te notre 33èm konvansyon annuèl e kòm ou kapab konstate ke la misyon endijèn l ap fè la diferans. L ap fè ladiferans nan kesyon tit de pwopriyete, pi fò pastè legliz yo se byen prive yo, ke tout moun konnen. L ap fè ladiferans nan pa bare jèn k ap vini, men wè nan jèn nan yon relèv pou legliz la, avni legliz la, okontrè ba l bon jan fòmasyon pou l al kontinye travay la. Misyon endijèn ap fè ladiferans nan jesyon finansyè, paske gen anpil legliz se Zenny pran ti kòb la, madan pastè a ranmase afè l epi l al nan kwen kay la aswè a lè past rantre nan akonte. Wè, ebyen pou endijèn se diferan. N ap fè ladiferans nan èv sosyal nou yo, n ap fè ladiferans nan kalite levanjil la paske lè ou antre nan yon pwogram, nan yon aktivite nan legliz endijèn fò w wè ke se yon bagay ki prepare. Fineray se fineray, maryaj se maryaj. Ou vin nan yon kilt. Ou pa ka di m konn kilè l ap kòmanse ak kilè ou pa konn ak kilè l ap fini. Donk tout sa yo se la diferans ke n ap fè. Ebyen de menm tou nou pa gen ankenn pwoblèm avèk dotre kòlèg selon fason w konprann ministè yo oubyen selon jan Bondye pale avèk yo ki deside ke yo menm y ap mouri dèyè chè a. Ok. Ou konprann? Se pou yo vin pran yo la, pou y ap bave, pou pou yo fè Alzheimer, pou yo yo bliye tout bagay, men yo sou yo la y ap pale, y ap preche, gen ki pa ka kanpe ankò, se yon chèz yo ba yo, men se yo k pou la. Non. Nou genyen 60 an, 17 out k ap vin la ap fè nou 60 an. Nou sot konte 33 zan de ministè nan tèt legliz la. Ok. Si nou pa rale kò nou pou nou bay jèn yo pase, ki lè jèn sa ki akonpaye nou la ap ka di li menm men mak fabrik pa l sou misyon an lè l t ap dirije endijèn men sa l te fè si l toujou gen yon lòt pastè ki kouvri l? Donk se sa k fè nou anonse l nou sanse antre nan retrèt nou. Men nou te gen yon zanmi nan yon reyinyon premyè reyinyon nou te fè ki te di nou fòk nou pa fè yon retrèt brisk. Paske lap pli jidisyab a leji la. Wè, donk la depi lè a nèg yo vin pale de yon retrèt, m ta di yon retrèt an dousè. Donk dimanch la m te anonse retrèt la men m te di yo m ap toujou rete la kòm kotch. Se gradyèlman.
Gradyèlman, trè byen, gradyèlman. Pa egzanp ane sa nou òganize yon bèl konvansyon. Men kowòdonatè konvansyon an se pastè Jean Maxo Honoré. Se pat mwen menm. Ane sa a. Se kòm si ou kòmanse ap gade ki sa moun sa yo ka remèt lè yo fin pran retrèt yo. Lè yo fin pran retrèt mwen. Donk ane sa a te gen bèl seremoni batèm Fè Racheval. Pandan seremoni batèm ap fèt Fè Racheval, depi 33 zan e premye fwa mwen menm ret kouche lakay mwen. Ou konprann?
Donk m kite batèm nan fèt. e pi ensi de swit se konsa n ap rale bak sof ke m panse ke se ta petèt òdonatè dè depans la se vin ap lagandè ni. Ok donk kounye a pastè nou rete yon grenn kesyon pou ou konsèy ou antan ke yon ansyen yon vye yon seve blan pou lè jèn pastè. Bon m pa ka mande yo swiv tras mwen li pa fè sans paske chak moun gen filozofi l chak moun gen apwòch li. Men trè briyèvman m ap envite tout jèn pastè yo, dan lapratik, fè sa nou menm n ap kondane
ansyen yo, sa n ap kondane teworikman yo.
Sa vle di ke si nou di, a ansyen sa yo, yo pa t bay jèn yo plas yo nan legliz la, jounen jodi a si w vin pastè, bay yo plas yo. Konprann? Si nou di ke ansyen sa yo. Jan yo te konn jere afè finans la e kòb se byen prive yo. Kounye a ou pa ka vin pastè pou ap jere l menm jan. Donk an nou fè ladiferans dan le bon sans avèk labib kòm bousòl epi se si ap gen plizyè lòt pastè Jean Baptiste k ap pral devlope nan kominote a aprè depa ansyen Jean Baptiste la.